So lèm fin wè sa, m just, li pat chita byen nan mwen, but m di wè m pap kite bagay sa vin anmèdem epi m vin ton, ou konnen tankou e jis ak yon maling ou genyen, ou pa ou pa ou pa son bagay maling nan dekale but li pa fin ton kay. Epi lèm vin wè video sa, I lost it. M just m pat konn kote mesye a ye, m pa konn si se isit li ye, m tou m try pou m screenshot pou m ka wè non legliz pou m al fè research, m al I'm I'm trying my best to see sa m ka fè, m pa konn kote l ye si se isit, si se Ayiti, m wè moun tap translate, tap m son m di ok li ka ekzis. Li gen zòn Ayiti, m kwè li nan zòn Kriswa. Ayiti li ye. So, lè w wè bagay sa yo, li fè w reviv move moman pandan w te gen 12 an. Talè a pandan m ap benyen, mwen just pran live ou an, mwen just mete l jwe. And I was listening to everything. M ap tande tout bagay w ap di. And ou pa sèl fi jodi an kòmsi k ap di, k ap, k ap e, e, kòmsi m te ka di w, ki, ki ap, k ap, ki fache. Konprann? Konprann? Sa vle di ke m di si m gen yon platfòm poukisa m pa pale tou? Èske m oblije se yon fanm pou m ye pou m di yon bagay? Ou konprann? Paske m gen yon ti sè m, sa te rive l avèk yon pwòp moun nan fanmi nou. E lè sa a, m te anraje, m te anraje. So m ap pale pou ou, m ap pale pou ti sè m nan, m ap pale pou plizyè lòt fanm kòmsi. Jodi a m ap gade, m ap gade jan Felicia Ross mande anraje. E m pral fè, m pral fè Felicia lage nan dèyè misye. And, misye se yon pastè kote ke, if you check on YouTube probably, w ap wè kote ke yo, y ap kouri a misye ki sot nan tribinal kote ke yo te di l vyole yon tifi. Mwen menm m pa t vle kwè. Paske m te wè misye se yon granmoun ki pa deregle konsa. But jodi an la, pwòp pitit ou, pou w ap gade fòm ti fi an k chita sou ou and then w ap di aparèy kola ak aparèy, se fòs w ap bay nèg ki konn moleste timoun, ou konprann, to go ahead and fè bagay sa w fè bagay sa yo. Paske lè bagay sa yo rive moun nan vi yo, se yon bagay kòmsi se yon sikatris, se yon maleng ki p ap janm sòti. Jiskaske, e e konn sa k konn tiye moun, medam sa yo? Medam sa yo, yo vin bay pwoblèm lè yo renmen avèk yon gason kounya. Chak lè gason an manyen yo, sa se yon pwoblèm. Donk.
Nan misye pral. Man, remèsye ou paske ou, ou te fè live sa. Um, just te wè mwen menm, just m santi map dap kondi e pi bagay la m di m wè l maten an, m just di ah, I'm just by by by sa vag, it's gonna be okay, but like an dam, m just m just wè, m just tankou moun pran m mete back. Yeah, I take you back. E, e, on moun, it's like it's like a what's the word I'm looking, it's like a trigger point mm -hmm. in a way. E pi m just m just pat konn sa pou m fè, m just wè tèt mwen, m just di it just needs to stop. Nap nap nap domaje lavi jèn ti moun yo deya paske e pa e pa problem nan, janm te di a, e problem nan e pa lè sa fèt la non lap afekte yo. It's it's it's Yeah. 10 years from now. Gen gen fi, gen fi kòmsi bagay sa yo rive lè w te gen 10, 11, 12, 13 an. Kounye a la, Fi sa gen dwa kouche lap fè lap fè lanmou ansanm avèk mennaj oubyen maril se man epòk sa a ki nan tèt li epi ou rete ou wè ou gon moun kòmsi kwochi nan moun on moun kòmsi ki ki chaje pwoblèm but ou pa konn kote moun nan soti you don't know exactly where that person comes from paske gon lè li pat pare nan lavi l epi son pwòch on fanmi oubyen son tonton son son son gran frè oubyen on zanmi ki fè l on bagay konsa so you don't do you don't do things like that so pa pa gen okenn moralite nan sa w fè a M pa konn kote ou pral montre m nan labib kote pou di konsa ke labib di pou pran aparèy ou pou fèl kole avèk aparèy pitit fi w. Just montre ni mwen m fèmen bouch mwen. Map That's gad it. bagay la, map just di m pa kwè, m pa konn kijan mesye a just fè, m pa menm ka rele lò pastè paske son monster, m ka m ka m ka rele l m pa wè bou mo pastè a ka soti nan bouch mwen. Pou pran pou kanpe kote on ti pwoblèm nan pou kanpe sou on pulpit pou pran on mikrofòn pou di ke lè madanm ou pa la se moun se li menm ki madanm ou like m just pa ka konprann jan jan jan like Eske ma just ma like I don't even know the words to say to understand jan moun nan kanpe kòman kòman monster pase yon monster sèlman ka fè yon bagay konsa pou al kanpe devan yon legliz an nan yon kongregasyon pou al di ke men madanm mwen se li menm ki madanm mwen se li menm ki pitit spirituel mwen se li menm ki pitit biological like like what

Paske nan nan mitan nan pale a gon yon timoun 13 an, map panse de tèt mwen, m te ka di de sa te ka mwen menm. Paske m te gen 12 an, li te ka mwen menm. A 13 an, ou ansent, on moun 41 an pran ou, li ansent ou, on fanmi, on zanmi, whatever it is, di ou konn konn ki kalite bagay sa ka, you don't know the mental trauma this girl's gonna have to go through?
Alright. Nou konnen yo, but the only thing that we have to do right now is to take action. Yes. So, Paske e pa Kom sèlman rezo- eglise la prive. rezo La prive, sosyo- prive la nan Yeah. eglise pa Non, depi misye fè sa, lòt lòt pastè pral pral fèl tou. Epi se pa ta di son li pral vin tounen yon bagay kòmsi ki ok pou fè e misye pral vin rive yon lè lap fèl pi mal, ap fè lòt bagay ki pi mal. Ou konprann? Paske nèg yo just pran mwen menm m pa ban manti, m di moun sa, se paske pèp la pa gon kote pou l al travay, li konnen ke l gon 500 dola l ka fè chak semèn. Ki fè ke l pèdi, ki fè ke l ka vin legliz pou l panse ke se ou k pou ba l dis. Gen de lè moun nan pito pa manje pou l ap bay kèk legliz. Moun nan pito pa manje pou l ap bay mil goud. Ok? Li pito pa manje paske pastè a di ke rete la tann Bondye pral fon kòbo pou ou. Kòbo a pa janm vini. Gen moun m konnen ki fè 40 an, ki fè vi yo y ap al legliz nèg sa yo. Epi y ap vin bay. Ok? M te, lè pou m te fè mizik m te oblije kite lakay mwen m al abite avèk yon matant mwen. Matant mwen sa si ou bezwen manje tout tèt li, tout, tout, tout bagay li pran al legliz. Men kote m sezi se ke legliz la prale a, l ap pote tout bagay al legliz la, epi aprè demen, ou wè menm 3 pitit gason l yo voye tounen. Menm pastè a, gen yon lekòl, voye timoun yo tounen paske yo pa peye. Yo voye yo tounen paske yo pa peye. Gen yon lè, pandan m al legliz la ankò, gen yon bagay m tande yo pral fè yon jounen, yo di chak moun bay yon sak diri, tout moun pran sa, wè tout ti malerèz yo, wa yo, wa ye, wa ye, y ap, y ap loure pou yo al pote sak diri. Konn sa pastè a di? Li di li menm a madanm li y ap bay demi sak. So l paka bay yon sak diri. Li di ap bay demi sak. So, mesye pastè yo, m konnen gen nan nou, bon mwen menm gen youn m renmen ki se pastè Manchèt, alè sa pastè prefere m nan la, li la e pastè Ejèn ki Miami la, e nèg ki vini lè w vin legliz li, li di w konsa m pa bezwen lajan nan mwen, dayè chak dimanch tout moun manje. Epi l preche dirèk nan lavi an, tout bagay sa, li dwat nòmalman ansanm avè w. Mwen menm m paka di tout pastè pa bon paske grenn sa mwen menm sa m ka met men m nan dife pou li but nou menm gen lòt grenn la Miami gen lòt grenn la Fort Lauderdale gen lòt grenn e Orlando gen lòt lòt kote gen anpil an Ayiti mesye nou mechan and pas pastè Amel m pap ba w manti sa w fè a la Mackenson ki di l t ap geri kowona Mackenson pap janm konfi pou l fè sa sou sou yon podium pastè Mackenson he will never do that li pa tout fou sa w fou an.
On sèl bagay m ta vle di avèk the new adults, nou menm ki adilt kounye a, paske maybe manman m oubyen manman grann mwen oubyen gran grann grann nou pat pat konnen, yo pat edike, yo pat yo pat yo te wè l men paske yo pa konn sa pou yo fè but nou menm ki nan sa pa ta sipoze rive j pitit nou, li pa ta sipoze rive jèn sa ki nou we're we're smarter, Ban m di w yon bagay, we ban m di w know yon bagay, better. listen, listen, ban m di w yon bagay.
Sa k rive w lan, sa k rive plizyè lòt moun, manman w pa ka, ni manman w ni grann ou pa ka anpeche l. Moun nan k ka anpeche l la se sèl moun nan k foli an, foli an k ka anpeche l. Bagay sa nèg sa yo genyen an s on bèt, s on s on bèt yo pa ka fè dòmi. They know it's wrong. M ap ba w yon egzanp. M gen yon videyo sou entènèt la gen 2 nèg k ap batay, right? Pandan y ap batay nan subway, gen youn ki sot anba anba kote tren an pase a. Misye kouri rale l monte. Epi nèg yo tou fè lapè. So, misye pa gen yon bèt nan li k pou tiye moun. Ou konprann? Li pa gen yon bèt nan li k pou tiye moun. Li just nan kont avèk misye. L ap batay avè l men li pa la pou l touye l. So, li pa gen bèt sa nan li. Men nèg sa yo k ap moleste timoun, nèg yo se dòmi e kontwole yo pa ka kontwole l. Men lè n rive sou yo fò n ka konnen yo wi. Ou wè granmoun sa yo k toujou ap bay blag, bay blag e e toujou se bagay sèks. Depi ou wè yo rive, mwen menm e sa m di moun, si w ta rive lakay mwen, w ap vin wè timoun lakay mwen w ap rele mennaj mwen, mennaj mwen. M pa kite yo fè jwèt sa lakay mwen. Toujou gon gon men mennaj mwen, men mennaj mwen. Kòmsi a ti ti nyès mwen, w ap vin w ap vin rele mennaj, ti sè m w ap vin w ap vin w ap rele mennaj. M pa kite jwèt sa yo fèt. Nan sans m di l la, fò n, paske anpil mesye sa yo, yo madanm yo, madanm yo tou yo yo yo guilty. Paske yo konnen sa yap fè. So sa map di, lèm di, lèm di nou menm nan laj sa nou ye a pou sa pa ta rive pitit nou paske we need to say something. Fò nou pale tou kont li. Fò nou konprann ke it's not ok pou nou fè yon bagay nou pa just kite l paske sak fèm, sak fèm te pi mal la lèm te wè Greg Promo poste video sa m'al nan comment yo m wè moun kap ri, moun kap fè blag e pas li pa blag on li pa blag nan 2023 nou ye e pa tout bagay ki blag e pa tout bagay ki joke. Gen de bagay fò nou prann yo serye. Banm di w yon bagay, jodi an Ban m di w, lè w ap gade kòmantè jèn an Ayiti, pa ekspèk pa ekspèk se tout se tout ki pral mete bon kòmantè pou montre ke yo yo yo Dayè, jèn nan vin rive yon kote l just bay vag. Li bay vag a lavi. Ou pa wè anpil jèn ti fi an Ayiti oubyen kèlkeswa kote yo ye a, se videyo kòmsi fòk yo mete sou sou TikTok fòk kilòt nan pase yon jan pou y ap twerk, pou y ap bagay. Se sa k ap se sa se sa lè w lè w kòmsi ou nan yon peyi epi peyi a pa remèt ou anyen se sa w se sa w regle avèk tan w. Sa vle di ke jèn nan vini, li di ok, al lekòl, pa gen pwoblèm. Ou di m al lekòl, m al lekòl. M al nan inivèsite, m al nan inivèsite. Kounye a m chita, pa gen travay. So, m vin rive, m te gen yon epòk, m ap chita, m ap chita, m ap chita, m ap kouri dèyè jèn, m ap kouri dèyè jèn. Epi, men alafen m wè se, se e sèl mwen k ap fè l. E m pa wè genyen k ap chanje vrèman vre. Gon epòk m ap di elèv konsa, m ap di, m ap di elèv, m ap di jèn yo, al sou YouTube aprann anglè. Sa ka gen yon bon 4, 5 an. M ap fè live, pale, pale, pale. Paske m pa m pa ka vin chita chak jou m ap vin pale n de album, de mizik. Paske m pa fè sèlman mizik. Men m panse m ka fè yon lòt travay pou petèt pou nou nan vi nou. Paske si n ap gade m, sa w tande a, se krèy, sa m tande, se plezi chak jou. Kounye a m gen yon zanmi m la ki ouvri yon lekòl Sendomeng pou fè bagay truck dispatch. Moun nan ke w ta Ayiti, ke w te Sendomeng, kèlkeswa kote w ye, ou ka travay ladan l. M wè misye, zanmi m sa ki Orlando a, misye rele Ti Pòl Demesmin, m konn wè misye k ap zèl moun Sendomeng, e an Afrik, Brezil, l ap zèl moun yo 1200 dola, 1700 dola pa semèn, ki just travay, ki just ap dispatch kamyon. Men fòk ou pale anglè. Si depi lè sa, 4 an de sa, 5 an de sa, n te tande m, jodi an la a, Nou tap gen opòtinite a pou telefòn nou se pa sèlman Facebook, Instagram avèk TikTok plezi sèlman, nou tap ka fè yon bagay ansanm avèk yo. Kèt mesye nèg zòt sa yo son pwoblèm mesye. M fè yo devan m kouri kite yo menm dèyè yo vin dèyè m ankò. So.